ki pèmèt ke nou kapab la ansanm aswè a, jodi a, pou predikasyon Pawòl Li. Kèlkeswa kote w ap tande mwen, kit w ap tande mwen sou liy nan oubyen sou radyo a, mwen salye ou dan le non de Jezi de Nazarèt. Nou di Papa Bondye mèsi paske L pèmèt ke nou kapab ansanm jodi a Nan sèvis sa a, e mwen menm nan predikasyon pawòl Bondye. Kote mwen ta renmen pale avèk nou jodi a se nan Esdras chapitre 8 le vèsè 18. Esdras chapitre 8 le vèsè 18. Te mwen li pou ou.

Au nombre de duzit, men osi, nou kab konsidere pasaj sa a se Esdras toujou chapitre 8 la, vèsè 24 jisko vèsè 30 ke mwen p ap gen tan li pou ou, ke ou menm ou kapab li l lakay ou. Men nou toujou ap pale de impact, impact des rencontres, ta kab di vers la destinée. Nou sonje semèn pase, mwen te chita sou yon lòt tèks avèk nou, pou nou te pale ou, enben ki enpak ki genyen, nou ta kapab di lòske nou menm nou ak Bondye, ke nou te montre ou nan jèn pwofèt la, Avèk vye pwofèt la, kòman rankont sa a se te yon rankont ki te katastwofik. E ou wè, lòske ou moun ou nan Bondye, ou bezwen pran anpil prekosyon pou te di sou sa moun ap di ou. Men jodi a ankò nou nan rankont de Esdras e Cherabya. La pawòl de Dye li relate nou, nou ta kapab di yon rankont ekstrawòdinè, yon koneksyon, yon koneksyon ant Esdras ki son skrib e ki te soti an Pès. Nou sonje Esdras, Zowobabèl, Jozye, moun sa yo te vini pou te konstwi tanp ke nou ta kapab di wa Nebikadnesa te kraze. Tanp sa a te bati, nou ta kapab di, sou Salomon. E nou wè ke sa mennen retounen Esdras soti an Pès, Amèn te fè yon rankont, yon koneksyon avèk yon yon òm de Dye ki se Cherabya. Se sa k fè nou te di ou kapab li pasaj sa a byen nan Esdras 8 la soti nan vèsè 24 rive nan vèsè 30 la. E Nou wè kòman Bondye te pèmèt enben Cherabia avèk lòt moun enben ki te genyen responsablite enben pou te relve en sa vle di yon responsablite nou ta kapab di finans yon jesyon finans ke Cherabia e kèk lòt moun enben te genyen pou yo responsab pandan peryòd nou ta kapab di konstriksyon tanp lan. E se pa sèlman liv Esdras la non. Neyemi tou li pale de Cherabya e tou de nou ta kapab di sèvitè sa yo ta ka di omwen douz fwa Yo pale de Sherabia pou montre ki gran wòl li te jwe akote de de sèvitè de Dye sa yo. Sa vle di, kòman ke Sherabia te kontribye grandman, grandman, nou ta kapab di, pou fè jesyon de lò 2 ajan e tout lòt responsablite ke l te genyen pou l te fè, m ta kab di, nan yon premye tan akote Esdras e yon lòt tan akote Neyemi. E pou mesaj jodi a, nou ta renmen Mansyone twa verite. Twa verite enpòtant e fondamantal konsènan òm de Dye sa a ki se Cherabiya e nan rankont ke Esdras te fè avè l. E pa bliye mwen te li pou ou menm nan Esdras Chapit 8 la, vèsè 18 la. E si ou vle, ou kab toujou, pa kab, m pa konnen Bib ou nan men ou, nou kab toujou retounen sou, sou tèks sa a ki se Esdras chapit 8 la, vèsè 18 la pou n montre ke kiyès moun, anben, sèvitè sa a te ye.

Etsetera, etsetera. Nou te di w twa gwo verite ki genyen sou sèvitè sa a. 1, Nou wè li se te yon òm de grand valè, paske l di nou yon òm de bon sans. Sherabia se te yon homme de bon sens. Sa fè nou di yon homme de grande valeur. Yon homme avize. Lè w li Bib Semè a, li di Sherebia se te yon homme avize. Sou vèsyon segon, nou ta kapab di ki pi nouvo a, li di se yon homme entelijan. Byeneme, li enpòtan lòske Bondye kapab mete akote de nou menm yon òm de sans, yon òm de bon sans, yon òm de valè, yon òm de kalite, yon òm avize, yon òm entelijan. Se sa nou ta kapab di liv Esdras la mansyone de Cherebya. Cherebya se te yon òm nou ta kapab di anben de bon sans. Yon òm de bon sans. E sa nou wè, yon òm de sans. Gade yon nonm ki genyen tèt li plase sou zepòl li. Yon nonm ki konnen sa l ap fè. Li bon, byeneme, pou n ta genyen bò kote nou menm nan enpak de rankont, de rankont ke Bondye ap fè nou fè, nou ta kapab di nan kad ministeryèl nou,

Sèke se mennen yo te mennen Cherebya bay Esdras. Nou te wè sa wi nan vèsè 18 la, ils amenèrent Cherebya. Cherebya vè, nou ta kapab di, Esdras. Men si w gade tou, nan vèsè 16 la, w ap wè, Alò je fi apele lè chèf, Elyezè, Areyèl, etsetera, men ou vin wè ke, anmè, yo mennen, yo mennen, anmè, Cherebya bay Esdras. Byeneme, hum, e, li pa fasil, non. Si w wè gen de moun Ki ka mennen yon moun. M ta byen ou byen sezi sa w di a. Si w pa gen bon temwanyaj, si gon kalite ou pa genyen, moun pap mennen bon moun bò kote w. Jan lòm renmen pale lòm mal, jan lòm renmen kritike lòm, L ap prefere pran plas la. L ap prefere mete moun pa l. Men mennen, mennen yon moun bò kote w. Se sa k fè m di w ta m ta renmen w li vèsè 16 la ki di, Alò, je fis apele lè chèf, Elyezè, Aryèl, Chemaya, Èlnatan, Jarib,

Dèlè neti nyen ki etè a kazifya afen kil nou zamenè dè sèvitè pou la mezon de nòtre Dye. Men moun sa yo, epi ou wè ki yès yo mennen, yo mennen Cherebya. Sa di, se pou montre w ki kalite nonm sa te genyen. Se pou montre w ki bon temwayaj Ke chrebi a te genyen. Se pou montre ou anben òm sa a nap pale jodi a la ki se cherebi a ki akote de esdras ke yo fè esdras rankontre avèk li se pa nenpòt ki paske nou wè se pa misye ki te mennen tèt li non se sou konsèy amèn wi Hein se sou konsèy chèf sa yo responsab sa yo yo gade nan kominote a yo gade nan rejyon an yo gade nan vil la amen yo gade enben yo di enben moun pou nou mennen bay Esdras la pou gen responsablite sa òm ki serye Lè lap fon bagay wi li se wi, se pa yon moun ki nan fwod, se pa yon moun ki nan kòripsyon, se pa yon moun ki nan vòl, li wè se Cherebya. Se kalite sa a nou wè lakay li. E le fèt ke nou wè se moun ki mennen Baezga, se pa li menm ki mennen tèt li, men se moun ki chwazi l. M ta renmen ou menm, olye w gentan kote pouri tèt, pote tèt ou ale, kite moun chwazi w, kite moun pale de ou menm. Kite lòt moun wè kiyès ou ye. Twazyèm verite nou jwenn lakay Cherebya, Hum, òm de kalite sa a ke Bondye te plase sou wout Esdras, Humm nou wè ke Enben li menm Nou wè l te ranpli Humm ranpli nou ta kapab di de bòn kalite Men nou wè kòman Humm nou wè se la bòn men de Dye ki etè si li Sètadi ki l Sètadi ki l plezè a Dye E tè a prouve pa Dye. Sa a pou nou wè nèg sa k vin kote. La men de Dye. Se yon moun ki te fè Bondye plezi. Se yon moun ki te apwouve pa Dye. Amèn. Byeneme, toujou viv pou n fè Bondye plezi. Toujou viv pou la men de Dye en kapab toujou an favè nou. Òm de kalite sa a ki te plase sou wout Esdras la, ki te pote anpil, anpil wi pou Esdras. Pou ki rezon? Paske nou wèl te ranpli kondisyon paske nou wè se la men de Dye hein la men de Dye etè su cherubia i te fè Bondye plezi Bondye te kontan avèk li sa yo bndeme nou bezwen yo Wè nan moun nap rankontre yo nou bezwen nou bezwen verite sa yo nou bezwen kalite sa yo nou bezwen kalite sa yo sak fè nou bezwen kalite sa yo pou moun kap bò kote pase paseke poun ka avanse pou travay la kapab grandi 1 nou wè ke nou di w ke Cherebya 1 se t on òm de sans òm dentelijan Hum on homme ki kapab nou wè. Dezyèmman, nou wè Cherebia an men se pa t li menm ki te mennen tèt li, nou wè se anpil lòt moun te chwazi l E nou te wè, enben, la bòn men de Dye, la bòn men de notre Dye, enben, li te sou, li te sou yo. Nou bezwen sa wi. Nou bezwen sa, byeneme. E ki verite jodi a n ka tire apati de rankont Esdras avèk Cherebya? Pou nou menm ki gen ministè, pou nou menm ki genyen travay Bondye nan men nou, ki leson, ki verite nou kapab jwenn ladan l? Byeneme, rankont sa a Esdras avèk Cherebya a, li anseye nou plizyè verite. Verite spirityèl wi ki enpòtan ke nou menm nou ta kapab aplike pou travay ke n gen nan men nou pou Lesenyè. Byeneme, genyen de moun, hum, hum, de kalite e nou kapab ap chèche, deniche, men se pa nou menm non k ap jwenn li. Yon seri de moun de kalite ke n ta ka bezwen pou sipòte nou, pou ede nou nan travay la, byeneme se Bondye k pou pèmèt fè n jwenn li. Hum! E Bondye k pou plase l sou wout nou. Menm jan ou wè ke òm sa a, Cherebya a, yo te mennen bay Esdras, yon òm de sans, Men se pa konsa chiribye a te vini. Nou menm pou ministè nou, byeneme, nou dèfwa, se sa labib di nou, la mwason è grand, men il ya pè douvriye, men li se priye pou m priye mèt la, pou l kapab voye pou nou des ouvriye, men si se nou menm k al mete men nou sou nenpòt moun, byeneme, li k ap apote fwi wi, li k ap apote rezilta wi, men pito n kite, o wi, gen de moun, pito n kite se Bondye yo k voye moun sa yo, pito n kite se Bondye. ki chèche moun sa yo pou nou pito n kite se Bondye ki mete moun sa yo sou chemen nou pa kouri al pran a fòs pa nou pa kouri al pran a kapasite pa nou nou ka fè erè laparans en eh pafwa defwa gen moun ki di souvan tronpez Beneme wi nou bezwen de moun men ann kite se Bondye sèl ki mete yo sou wout nou. Dezyèm verite n kapab wè sou sa n sot di a e fè kè Bondye kontan e jwenn apwobasyon ni, Byeneme, Wi. L ap rapòte. Lè w wè lè lè sèn fè lè nou fè kè Bondye kontan, lèske nou jwenn apwobasyon Bondye, byeneme, li bay rezilta. Li bay rezilta, wi. Men ko 2 Kwonik 16 vèsè 9 la di, li di, Ka Letènèl etan sè rega si tout latè pou souteni se don le kè è toutantye a lwi. Wi. Pou wè lòske nou fè lajwa Bondye, lòske n fè plez Bondye plezi, l ap mete bon moun sou wout nou. Pa dekouraje. Bondye kapab mete bon moun. Bondye kapab mete bon sèvitè, bon sèvant, bon òm de Dye, bon fam de Dye pou pèmèt ke travay la kapab grandi, pou pèmèt ke travay la kapab avanse. Men a kondisyon ke nou menm ki gen responsablite a, fò nou fè Bondye plezi. Hum! Fò nou travay pou nou fè kè Bondye kontan, pou nou jwenn apwobasyon Bondye. Si n pa jwenn apwobasyon Bondye, m pa kache di w se kòve. Se kòve n ap fè. Kòve! E nou ta kapab di, advèsè a, li, li, li pi fasil voye moun pou nou. Hum! Depi n pa fè Bondye plezi, se li menm k ap voye moun pou nou. L ap voye, lè l ap voye pou nou, se livrè l ap voye pou nou. Lè l ap voye pou nou, se ènmi, se advèsè l ap voye pou nou. Men lòske Nan fè travay la. Bondye pran plezi nan sa nap fè a. Bondye aprouve sa nap fè a. An nou pa kache do Bondye ap voye de bon ouvriye. Bondye ap voye de zòm de Dye. Bondye ap voye de fam de Dye. Moun petèt ou pat tap janm panse. Hum moun ou pat janm konnen anvan. Amen e yap vini san zenterè. E lè yap vini se vini yap vini pou yo fò avanse. Lè y ap vini, se vini y ap vini pou yo fè travay la grandi. Se pa moun k ap vin mete divizyon. Se pa moun k ap vin vin kreye zizani. Se pa moun k ap vin kreye pwoblèm, men se moun k ap vini, amèn, pou travay la avanse. E y ap dakò pou yo fè li, pou yo livre l, livre yo kò e am pou travay la kapab grandi. Lòt verite, leson, nou pran nan rankont Esdras avèk Cherebya, sèke, wè, akote de nou menm, Cherebya yo, y ap yon sous de repo pou nou menm, paske y ap vin, m ta kapab di, yon valè ajoute. Travay la ap vin pi lejè nan men nou. Travay la ap pi dous nan men nou. Hum paske yo menm yap la pou la priye pou nou. Yap la pou yo vini avek strateji. Yap la pou yo vini avek ide de bonne ide hein yap la wi bo kote nou de servante de Dieu de serviteur de Dieu kap pote yon plus K ap pèmèt ke nou plis respire K ap pèmèt ke nou gen plis tan Amen K ap pèmèt ke chaèy la vin pi lejè sou do nou Lè cherebya e se la wi wòl yo Y ap yon sous de repo pou nou menm Y ap yon valè ajoute en La yo menm yo ap miltipliye priyè pou nou menm Remèsye Bondye pou nou menm hein pou pèmèt ke travay la kapab grandi. Nou ta vle w konprann sa jodi a wi. Ta vle w konprann sa nan nan ministè nou, ta vle w konprann sa nan aktivite biznis ke ou ap genyen, nan fanmi ou, Hein wap jwenn de moun bon moun konsa ke Bondye kapab plase sou wout ou. Se nan leson sa yo ke n tire jounen jodi a. E nan priyè n kapab fè. Amen. Nou menm ki ou menm ki gen aktivite nan men w, ou menm ki gen travay ou ke wap fè pou Bondye,

Dèzòm kapab, dèzòm de sans, dèzòm avize, amèn, dèzòm ki gen kapasite. E priyè n sa, ke Bondye mete de cherebia sou ou tou, pou pèmèt ke travay la kapab avanse, travay la kapab grandi. Men nou ta kapab di ou toujou rete Toujou rete nan pye mèt la. Toujou rete nan pye le senyè nou asire w ke gen de cherebia kap vini sou wout ou. Menm si w poko wè yo, yo la. Hum! Yo la! Gen lòt moun, amen, e sa k bèl la wi, yo te mennen cherebia bay Esdras. Genyen moun kap vini, se lòt moun kap mennen yo vini. E se moun ke Bondye gentan chwazi deja. Se nan priyè sa a Ke Bondye, ke Bondye kapab plase, mennen a kote de ou menm, dèzòm e de fam de la tranp de Cherebya. Se priyè n pou ou. Priyè n pou ou, ke Bondye, en, ranpli, mete bò kote ou de Cherebya, ki an retou kapab inonde yo, amèn, avèk priyè, aksyon de gras, alelouya, dèzòm nou kapab di ki la kap mennen w devan letwon Dè zòm ki ka rete sou jenou yo. Dè fanm ki ka rete sou jenou yo, maten, midi, aswè, pou pèmèt ke travay la kapab avanse. E ou menm an retou, ou kapab toujou bay Bondye glwa. Bay Bondye louranj, menm jan David te di yon jou, Kòman randrej a Letènèl tou sè byenfè anvè mwa, paske gen de moun k ap vini, o, o, w ap santi ke travay la soulaje, w ap santi ke travay la grandi nan men ou, w ap santi gen de responsablite, wi, gen de delegasyon ou kapab konfye moun sa yo pou rann Ke travay bon di a li kapab m ta kab di grandi nan men nou. Oh mwen te kontan pou m te la avèk ou jodi a pou n te montre w ki enpak, ki rezilta ke Cherebya te pote pou Esdras nan kad travay Bondye a. Ke l kapab konsa ou menm ki gen ministè Bondye nan men w Ou menm ki gen lòt aktivite nan men ou, Kenny jwenn de cherebya pou cherebya sa yo ka pèmèt ou avanse pou pi devan. Mwen te kontan pou mwen avèk ou. Rete avèk lapè de Dye. Ke Bondye beni nou tout. Vous écoutez Lovingheart Ministry Radio.